Sak pase sak pase zanmi pam yo se zanmi paw Angelo ki tounen nan ka la avèk yon lòt video pou ou yon video ki diferan jodia kòm nou ka wè tit video a m pral pale de sin astroloji avan menm mwen kòmanse map mande ou menm ki poko abòne avèk chanèl la pou abòne avèk chanèt la pou ka fè pati team nan e pa bliye bay video a yon like epi tou pa bliye Kite yon kòmantè sitou kite yon kòmantè pou di ki siyn ou e ki siyn ki favori ou, ki siyn ke w renmen. Epi tou pa bliye kite yon pataje videyo a avèk yon zanmi w osinon yon fanmi w. Ya jodi a la nou pral pale de siyn astwoloji. Tout moun ki nan antouraj mwen konnen ke m son moun ki renmen astwoloji. A la premyè rankont depi m wè moun nan m tou mande yo ki siyn ou, cheri ki siyn ou. Se yon bagay kòmsi mwen renmen mande moun, se yon bagay ke m renmen, se yon bagay ke m pasyone de li, se yon bagay ke m renmen anpil. Ya, jodi a la nou pral pale de yon bagay ki diferan, nou pral pale de sinaswoloji. Ya, e m ap fè nou konnen ke chak moun gen pwòp solèy yo, pwòp lalin yo, pwòp asandan. pwòp solèy, pwòp lalin e pwòp asandan. Se vre kòmsi li enpòtan e pou konnen ke sin solèy ou pa ase. Li pa fòseman ke w balans ou sèlman balans. Non non non non non non. Se sak fè fòk ou konn kat astral ou. Pou m fon reading pou ou, pou yon moun fon reading pou ou, fòk li konn. Dat de nesans ou, lye de nesans ou tou sa pou l ka fon reading konplè pou ou. Ya, paske kòm si reyalistikman, kòm si nou dwe, nou dwe kòm si prete atansyon avèk e kòm si solèy nou, e lalin nou, epi asandan nou. Solèy la se sa ke w ye a. Nou konprann? Se sa ke w ye a. E se sa ke w Solèy la se sa ke w ye a E se sa ke kòm si Kòman w santi w la Lalin nan se sa ke kòm si E non Venus se sa ke Mwen wè m pale de solèy Venus Venus lan se sa ke kòm si Ke w renmen an Se sa ke w renmen an, epi asandan an se sa ke moun panse ke ou ye a lè yo rankontre w. Ya, nou pral pale de sin astroloji, donk nou pral pran chak sin yo, m ap di ki sa ke m pa renmen lakay yo, e ki sa ke mwen renmen lakay yo. N ap kòmanse avèk Belye. Belye. M pa gen pwoblèm avèk nou. M gen yon best friend mwen ki Bélier ki toujou panse kòmsi m gen yon pwoblèm ansanm avè l, kòmsi m pa ka konprann moun sa, kòmsi m gen pwoblèm ansanm avè l. Non, m pa gen pwoblèm ansanm avè w. Men, manipilative la li ale twò lwen. Bélier te ka kòmsi yon bon lidè, men Bélier kòmsi twò. Self centered koman yo di sa komsi twò preokipe de pwòp komsi de pwòp tèt pa yo ya self centered ya se komsi pwòp tèt pa yo yo preokipe de pwòp tèt pa yo Belye se yon trè bon zanmi ke yon moun ta dwe sipoze gen Belye se komsi se yon zanmi ki toujou la komsi si w ta vle konsèy ke ou kapab konte sou Belye, Belye se yon zanmi ki trè moralman, yap moute moral ou, trè konbatan, Belye se yon zanmi ki, se zanmi ki ki trè nenpòt pwoblèm ou gen yo, yo la pou yo kòmsi kanpe avè w, yo pou yo asiste kòmsi tout bagay kòmsi Belye bagay, Belye manipilatif la li ale twò lwen egoyis la bon m pa. M pa, kòmsi, byen di, èske m, èske m ka rele sa, e kòmsi, egoyis? Se kòmsi Belye wè, kòmsi, tèt pa yo avan tout bagay. E kòmsi Belye wè tèt pa yo avan tout bagay. Konsa m vin kòmsi rele l egoyis. Men, bon, kanmenm, depi w, tout moun, tout moun e, ta dwe sipoze wè tèt pa yo avan men Belye e pote premye prim kòmsi Belye se pa moun la ki kòmsi pral ala ke non Belye se tèt pa l kòmsi li wè avan epi tou sa m renmen nan Belye Belye se yon natif ki trè endepandan se sa k fè si yon moun ta gen yon zanmi Belye w ap gen yon zanmi Belye si tout si yon moun w ap bezwen yon zanmi ki pa pral kòmsi zanmi w pou enterè ki pa pral zanmi w pou sa w posede ki pa pral. ti bezwen a fò ki pa pral kòmsi rantre anba w pou l pran e kòmsi e kòmsi de ede w menm pès natif la se belye l ye belye se natif la menm pou ede yo fòk ou sipliye yo wi pou kòmsi pou ede yo belye se pa natif vrèman ki renmen mande non se natif la ki prè kòmsi a lite struggle like pou yo pou yo sibveni a bezwen tèt yo se natif la y ap gon pwoblèm la. Yo pa renmen komsi rakonte sekrè yo. Yo yo yo ka gen pwoblèm e ekonomik la yo jis rete nan yo menm yo pa renmen komsi pataje. Belye pataje bagay ansanm avè w Belye pataje sa pou l pataje ansanm avè w men se natif ki trè gade dè dè choz sekrè antre yo menm. Se natif tou komsi si yo gen yon fwaye yo. yo yo renmen fanmi yo se natif tou depi ou wè si tout fwa ou ta jwenn yon belye ki tchit sou maril ki twonpe maril ou ta jwenn yon belye ki tchit sou madanm ni m garanti w li pap renmen madanm ni plis ke moun lap kouche ansanm avèl la li pap renmen maril plis ke moun lap kouche ansanm avèl la ya sa se garanti. Bélier renmen maril Bélier renmen fanmil Bélier kòmsi son natif ki renmen atansyon anpil tou Bélier renmen atansyon Bélier renmen sa Bélier sèl pou fè gè a yow wale twò lwen wale manipilatif la ale twò lwen ya Bélier konstan men se natif kem renmen anpil se natif ke m vrèman apresye m gen lanmou pou yo Bélier the best. Yeah bro please ou twò dirèk e sam pa renmen Toro ou twò dirèk ou twò dirèk Toro Toro se moun la wè si yap di w yon bagay la yo jis di w li Toro pa pral nan pase sou kote kòm si pou yo nan ap you know sugar coating like e pase sou kote pou yap di w yon pawòl sa yap di w la yo jis di w li dirèk. Yon pa kes yon you know if you feel like some type of way yo jis di w li yo pa kom si si yo Toro se moun la yo konn kom si upset ou kom si boulvese w bagay sa yo yo yo yo act like yo confuse kom si yo pa Sa yo fè w la, yo pa, yo, yo, yo etranj de li. Eske nou konprann sa m vle di la? Towo yo, yo toujou kòm si, sa m pa renmen a towo, kòm si yo toujou vle, kòm si pou yo gen rezon nan tout sa, nan, nan tout, se yon, se yon natif ki renmen kòm si dispite. Yo toujou nan, nan tout sa towo ap fè, l toujou vle pou l gen rezon, se li k pou gen rezon. Si w wè towo. ta bo rezon sou li, se paske li kòmsi li eseye tout mwayen li wè ke kòmsi li pa ka gen rezon an bon. E kòmsi li pa yon mwayen kòmsi pou li itilize pou li ta gen rezon an sou ou, bon li just like give up. Ya, se konsa Towo ye. Apre sa, sa m renmen nan Towo, yo trè kominikatif, se natif ki trè kominikatif, se natif tou. Si w ta bezwen konsèy ki ou ka konte sou yo, k ap kominike ansanm avè w, yo vrèman strong minded, se pa moun ki fèb, se sa k fè Towo pa renmen moun ki emosyonèl, kòmsi lè ou twò emosyonèl devan Towo, li pa, Towo se pa natif ki fasil kriye, kòmsi ki pa fasil, yo pa renmen kòmsi moun twò emosyonèl, se sa Towo. Yap. Gemini, Jemo. Yo, Jemo two anraje pou mwen. Jemo two anraje. Jemo, Jemo, you know, yo, Jemo, ou two fou. Fon ti kalmo. Jemo kom si se meyè zanmi kom si pou moun ta gen. Lò gon kom si yon zanmi Jemo, yo toujou la pou yo defan ou, ke dèyè do yo, yap defan ou yo, jiska la fen. Demo, yo. Wed jemo si w ta gen yon pwoblèm avèk yon zanmi nenpòt moun nan jemo pa pè la pou l pran blòk la pou l lage nan fenèt moun nan pou l lage sou machin moun nan yow natif sa yo se natif ki fou anpil se natif ki yow yo pa kontwole emosyon yo se sa k fè jemo lè yo kòm si avè w y avè w yow you know they got your back ya san pou san Je e sam renmen nan jemo. Jemo se natif ki vreman ki vreman komsi sou nan si w gen yon zanmi jemo mood ou komsi ou ta tris se natif ki vreman ap pase komsi tristès ou voye tristès lan yon kote met plezi yo se bon komsi rakonte men men jemo ou konn sa m pa renmen majorite sa w ap di si w ap rakonte yon istwa. Se se moun ki bon nan rakonte istwa men wap wè sispann bay bay verite se natif ki telman kom si lap rakonte yon istwa la 40 pousan nan istwa ap manti 60 pousan ap verite se konsa ya sispann bay manti jemo silvouplè twòp atansyon.

Yon se natif, admire l sèlman sifi kòmsi se sèks ou te fè ansanm avè l. Kòmsi ou admire, ou admire towo kòmsi ou ou ap e kòmsi admire ou depi kòmsi ou admire towo se kòmsi se sèks ou te fè avèk towo. Towo yo. Yon moun pa ka pran tan ap chita ap gad ou. Ya towo. E pa towo, lyon. Lyon yo, lyon ou tro renmen moun admire w. Lion toujou kòmsi ta renmen fè moun fèl santil spesyal yow ou trò vyèj vyèj se yon natif se moun yo ki trè trè trè enspiran se moun yo ki toujou ap fè de bagay kòmsi ki enkwayab Yo, yo vrèman entèlektyèl, yo vrèman gen talan, yo vrèman gen, kòm si kreyatif, yo vrèman, yo trè estratejik, yo trè, kòm, kòm, kòm si, e kalkilatè. Yo, Vyèj se natif ki, ki vrèman, ki vrèman entèlijan. Men sa m pa renmen lakay yo, yo pa janm kòm si apresye ke yo gen tò. Yo pa janm kòm si, y ap batay avè w jiskaske kòm si yo, yo, yo, yo gen rezon. Jiskaske kòm si yo. Yo yo yo ka fè 365 jou ap batay avèw la wè si ou se kòmsi la ou wè syèl la ble ou fè foto a ble ou moutre vyèj ou moutre vyèj olye vyèj ta baw rezon l di konsa. Oh m te jus domi m reve e m we siège ciel la te rouge m jus domi oh liye komsi pou li ta bon rezon li tro lwen vyèj se pa moun lan sou gen komsi problem emosyonel komsi ou kapab konte sou yo non sou gen problem avek biznis ou la ou met rele ou met rele vyèj sou gen problem avek yo vyèj se natif komsi ki renmen politik se natif ki renmen komsi. bagay kòmsi ki gen relasyon avèk kòmsi diplomasi, dwa, tout sa, vyèj se natif kòmsi si w gen pwoblèm avèk biznis ou, rele vyèj. Men emosyonèlman ou pa bezwen rele vyèj. Balans Balans m pa tèlman gen kòmsi gen twò ide sou balans paske balans se pa natif kòmsi m vrèman frekante, m pa vrèman frekante balans tèlman a tèl pwen kòmsi. m ka bay ide sou balans, balans, m te jis te gon zanmi, balans se pa moun, kòm si m gen twò ide de yo. Ya, skòpyon, skòpyon son natif ki vrèman emosyonèl, son natif ki, tankou nan pwen kansè, kansè itilize emosyon, emosyon kòm feblès li, e menm jan e pwason, pwason e emosyonèl epi sansib. Skòpyon se moun ki itilize emosyon l Scorpion ka pran emosyon l vin fèl kòmnse tounen yon kriyòl. Wè scorpion la dlo ka sot nan jel la men sa kòmnse emosyon an bal fòs pou poul aji kòmnse yo kontre moun nan yo scorpion ou twò malnipilativ yo sam pa renmen ak scorpion scorpion nan tout bagay scorpion ye Scorpion toujou vle komsi se lik pou chef se li menm ki pou lidè se yow scorpion wale tro lwen wale tro lwen wale tro a lekstrèm scorpion tro manipilatif son scorp yow yo pafwa enbesil tèt ou mpa mpa mpa pale kòl la fò ya scorpion wale tro lwen scorpion se natif ki trè misterye moun ki konnen scorpion scorpion se natif ki trè misterye se natif la ki yo gon mond anndan yo Sèl yo menm a mond lan ki konekte ki konnen sa kap pase anndan yo. Se natif ki pa renmen pataje bagay sekrè yo, se natif menm lè yo ka gen 30 an avèk yon bagay la, yo jis ap yo kominike l anndan yo. Men kantisa yo konn tande natif gen gen best friend, yo konn rakonte de vi prive, de bagay sekrè men Scorpion pa fasil ditou ditou ditou. Scorpion pa kwè, kòmsi scorpion pa fè moun konfyans a tèl pwen kòmsi pou gen bagay kòmsi poul ta rive pataje ansanm a bon non scorpion non scorpion vrèman kòmsi scorpion depi yon moun kòmsi ou fèb kòmsi weak minded kòman yo di sa fèb despri scorpion pa Get along kòmsi antann yo avèk moun ki fèb despri, moun ki kòmsi li pa ka kominike. Se sa k fè w ap wè Skòpyon renmen kòmsi Aquarius ki se Vèso. Sa k fè Skòpyon renmen Vèso? Skòpyon renmen Vèso paske Skòpyon se sèl e Vèso se sèl siy kòmsi entèlektyèlman kòmsi Vèso kapab konprann li. Nan nenpòt longèdond lan, kòmsi si Scorpion ap fè yon deba entèlektyèl, ou ap wè se avè kòmsi Verseau l ap santi kòmsi li, se Verseau k ka konprann Scorpion, ya, nan yon sans, ya. Scorpion, twò mal dekri. Sagittaire. Sagittaire m ka di yo fou menm jan avèk Gemini. Yo vrèman funny, yo vrèman enerjetik, yo yo yo yo gen anpil e kòmsi pasyon nan yo. Yo vrèman se natif ki vrèman funny, se natif ki sou bò kote yo ap ri bagay sa yo. Men, yo gen kòmsi twòp diferan pèsonalite. Se sa kòmsi m pa twò renmen lakay Sajitè. Se pa kòmsi, kòmsi, se pa kòmsi yo fake non, men se kòmsi yo bay diferant vibe. Eske nou konprann? Kòm si yo bay diferant vayb chak jou. Chak lè yo konn se. Kòm si chak lè w wè yo, kòm si yo itilize yon kòm si yon diferant e. Kòm si chak jou wè yon skòpyon se kòm si ou wè kòm si yon moun diferant chak jou. Non, e sajitè. E kòm si ou wè yon moun diferant chak jou. Yo jou e kòm si yo gen diferant pèsonalite. Se sa ke m pa renmen. Men. Sajitè se natif ki trè tenas. Se natif kòm si yo trè tenas. Sa ou wè yo bezwen an, yo trè optimis. Se moun ki kwè nan rèv yo, se moun ki kwè nan sa yo di. Menm lè dèfwa bagay la kòm si parèt enposib pou yo, se natif kòm si, si yo di konsa, gen pa fwa m konn wè sajitè ap di yon bagay, yo di, yow, entèl fou, yow, ou fou. Paske m wè sa w ap di a enposib. Men se natif komsi ki trè optimis. Ou pa konn wè gen de moun sa w wè l ap di a l kwè nan sa l ap di a e komsi li li pasyone nan sa l ap di a l komsi li gen konfyans nan sa l ap di a se sajitè. Sajitè se nasyon komsi tout sa komsi yo pa jwenn e komsi depi w wè Sajitè bezwen yon bagay. Sajitè se moun la, li ka fè 20 tan zanmi avèk yon moun, ke l pa renmen o fon. Jis pou yon bagay ke l bezwen nan ou, l ap fè 20 tan zanmi avè w jiskaske li jwenn sa l ap chache a. Se yon natif ki trè kòmsi, ki, sajitè. Ou preske menm jan ak scorpion wi fi a. Se natif komsi yo yo gen yon komsi yo gen yon huge heart. Komsi depi ou wè sajitè renmen avè w la, yo renmen w, yo renmen w tout bon vre. Se natif yo depi ou wè y avè w, y avè w tout bon. Se natif ki vreman ki vreman komsi respekte relasyon yo, yo renmen komsi depi ou wè y avè w, y avè w. Men sa m pa renmen avè nou nou two narcisit. Nou two renmen

Kapritòn Kaprikòn renmen travay Kaprikòn son natif ki trè sensè yo vrèman yo vrèman min sa yap di depi ou wè Kaprikòn di w yon bagay li min sa w wè l di a se nati se natif ki I'm sorry se natif ki vrèman kòmsi li depi ou wè kòmsi yo di w yon bagay se natif ki pa kòmsi zanmi kòmsi pa gen natif ki pa bay manti men se se natif depi ou wè yo di w yap fè yon bagay yap fèl men capricorn se pa natif ki vrèman funny kòmsi kòmsi se pa natif ki vrèman pral baw plezi se tout fwa kòmsi ou ta vle plezi kòmsi si ou ta bezwen al nan yon ti club osinon al nan yon ti anbyans kòmsi e sa capricorn se pa natif kòmsi kòmsi ou ka pran konte sou li kòmsi pral pran fun avèw kòmsi plezi yo gon kak yo gon tanperaman granmoun yo gon kòmsi yon karaktè granmoun

Majorite nan Capricorn komsi yo kè komsi yo yo toujou kè de sa moun ap di osinon sa moun panse de yo yo stop stop Capricorn. Aquarius Verso M ka di Verso avèk Vyèj se se tankou de jimo fratènèl M ka di yo prèske komsi menm jan men se jis komsi yon diferans Komsi vyèj pi komsi egostistik ke Aquarius. Aquarius komsi lè yap diskite ansanm avè w, komsi yo gon pasyon nan sa yap fè a. Komsi yo diskite komsi avèk yon pasyon. E sak fè si yon moun komsi ou bezwen komsi yon bon zanmi, komsi yon zanmi ki ka ba w, ki ka ba w vibe, ki ka komsi moute mood ou, komsi, komsi ba w anbyans e avèk Gen jemo gen vèso se 2 natif depi yo la nan kay ansanm avèw afè ou tande yo tris la pa gen bagay konsa yap baw plezi se kòmsi se natif kòmsi ki moute kòmsi mood ou e menm lè ou ta atriste bagay sa yo vèso silvouplè ou pa janm ka gen vèso ou wè vèso yo toujou gen rezon yo toujou e Vyèj vyèj menm toujou vle kòmsi gen rezon pèsonèl men kòmsi e vèso vèso kòmsi toujou vle gen rezon kòmsi lè yap diskite yon bagy ansanm avèw yo toujou gen rezon men epa kòmsi rezon pèsonèl se tan tan tankou m te di kòmsi se sak fè m renmen kòmsi fè konvèsasyon entèlektyèl ansanm avèk e vèso vèso se natif kòmsi kòmsi se yon moun se se kòmsi kap konprann yon moun kòmsi. Se natif kap konprann lan. Verso. Men verso avek e jemo. De natif sa yo se de natif kom si depi yo gon zanmi kom si yo gen zanmi. Men di pwen de vi finansye kom si sou ta gon pwoblem. Verso avek e saj e jemo. M kwe jemo ap plis se kom si. Kòm si ede w finansyèman. Non, Vèso ap plis ede w finansyèman ke Jemo. Ya, Jemo se moun la ke si l zanmi w la yo lavou. Pwason, sa mwen e, pwason, pwason se natif kòm si ki renmen ret nan yo. Kòm si ki renmen, kòm si bay tèt yo plezi kòmsi yo yo plis renmen ret nan yo kòmsi pwason gen yon gen yon kòmsi pwason renmen amize wi men pwason kòmsi plis renmen ret nan yo kòmsi plis renmen ret nan chanm yo kòmsi. e kòmsi konsantre kòmsi pwòp yo menm kòmsi yo pwason kòmsi similè ansanm avèk e belye kòmsi yo yo self centered ya se natif kòmsi ki gon kouch anndan yo ki yo pa vrèman kòmsi pataje kòmsi bagay kòmsi pataje bagay yo avèk la e la laplipa de moun se natif kòmsi ki vrèman.

bay manti sou emosyon yo. Pwason se kòmsi natif la ki ka kòmsi gen yon bagay k ap dechire anndan l, kòmsi k ap fè yo mal anndan yo, yo pito kòmsi ba w manti olye ke kòmsi pou yo ta pataje emosyon yo, kòmsi emosyonèlman, olye kòmsi yo di w e bagay la jan yo ta ye a, non. Se natif kòmsi ki pa vrèman pataje. Se natif ki kòmsi Twò Yow Se natif M pa m pa konprann kòm bon se se konsa yo ye kòmsi se se konsa yo m pa konprann kòman yon moun kòmsi kab kòmsi fokis kòmsi konsantre kòmsi sèl ou ka bay tèt ou plezi yow e pwason non sa m pa renmen nan pwason Pwason ou twò tètu. Wè si m gon zanmi pwason m ap gen pwoblèm avè l poutèt sa. Pwason tètu. Pwason se pa moun ki pran konsèy nan men moun. Wè sa pwason vle. Pwason depi w wè l di w l ap fè yon bagay l ap fè l. Menm lè w te parèt ou te ba pwason konsèy, l ap l ap antre nan yon grenn zòrèy l ap soti nan yon grenn zòrèy. Se sa m pa renmen ak pwason. Pwason nou twò tètu. Pwason kòmsi moun k ap fè yo mal la. Wè pwason? Pwason woy. Pwason don't do the wè moun kap fè kòmsi pwason mal ou ta rele pwason ou di konsa ah ou konnen entèl ap fò mal li di non entèl pa entèl bagay entèl se zanmim li ye entèl entèl se yon moun entèl renmenm entèl apresyem entèl pa bagay entèl sesi entèl sela se lè yon zen pete nya pwason di yo ou te gen rezon ah menm pat panse si li te bagay non pwason ou twò tètu fò aprann tande Vwa son soil diw lap fè a se natif ki rebèl anpil soil diw yap fè a yap fèl yow vwa son I don't like that ya se sam panse se la video a fini se sam panse sou tout sin yo se sam panse de de tout sin yo byen ke chak sin kòmsi gen pwòp On moun ka Scorpion, m Scorpion, on moun ka Sagittaire, moun nan Sagittaire, nou gen diferant kòmsi pèsonalite. Pa fòseman mwen Sagitè ou Sagittè nou pral gen menm kòmsi pèsonalite, menm menm fason reyaji non non non non. Se sak fèm di, kòmsi pou yon moun fon reading pou ou fòl konn kòmsi kòmsi kat astral kòmsi fòl antre poul konnen kòmsi. Tout bagay byen de nesans yo tout bagay nèt pou fon ou pwason m pwason w ou diferan m diferan nou gen diferant asandan bagay sa yo se la video a pran fen ou menm si w te enjoy video a si w te kòmsi si w te retwouve w nan sa m tap di yo silvouplè kite yon kòmantè di kisa w panse kisa w panse de tèl sin tèl sin kòmsi. Ban m di nou yon bagay. Ou pa konn leve ou wè gen yon moun ou zanmi ansanm avè l, tout jan w vire l pou w konprann li, ou pa janm ka konprann li. Kòmsi moun sa a ou pa konpatib ansanm avè l. Kòmsi chak si'n gen yon konpatibli. Bon, konpatibi, konpatibilite a m'ap vin avè l sou yon lòt e videyo, m'ap fè yon lòt videyo pou m e, pou m esplike nou de konpatibilite, men ki si'n ou konpatib avè l, men ki si'n ou pa konpatib avè l. Ya. Se la videyo a pran fen. M'ap, m'espere ke nou tout te renmen videyo a, nou tout te enjoy videyo a, nou tout te, te. Pran de bagay ke nou pat konnen. Yap. E pwochènman map map vin avèk konpatiblite. Ok mèsi m espere nou pase yon bòn joune bby. Love ya.